Zanmi mwen nan Senyè a, mwen salye w nan non Senyè nou an ki gen tout pouvwa, ki se Bondye vivan Emanyèl, ki te voye Pitit li vin mouri pou nou. E se yon gran plezi pou mwen ankò jodi a pou m kapab prezante m a ou menm pou m onore pwomès ke m te fè pou m kontinye trete sijè ke ki se de sijè ki pou revele nou verite, eklere nou, kòm li di nan pawòl li nan Jan. Konnen verite e verite a libere w. Loske ou nap demere dan le mansonj, ebyen kisa nou vin ye, nou vin des esklav de mansonj. Men lè nou konn verite, nou vin libere. Se poutèt sa Bondye li menm nan amou li, li itilize mwen, li dim ke lan la bib ke mwen kwè ki bay temwayaj de Bondye, paske san la bib nou pa gen baz. Tout baz verite nou jwenn li nan la bib ki pou pale nou de Bondye. Ebyen sil kapab revele nou nou di ke menm ke nou te gen krentif pou nou pale yo pou yo pa relem fou mwen te pè m mèt di sa menm mwen te pè menm di si ke Bondye dim yon bagay mwen pè pale li ebyen pito yo ta relem fou sou tè a. Pito m pale l yo rele m fou sou tè a men yo rele m tèt dwat nan syèl la. Se poutèt sa mwen pran desizyon e mwen pran kouraj mwen a de men pou m di ke non fò mwen pale yo. E si mwen pa pale l m ap vin tankou yon lanp ki anba tab ki pa klere pou tout moun e mwen p ap sèvi a anyen e Bondye p ap kontinye revele m ankò puiske m pa ede nou. Ebyen si Bondye ede m fò m ede w menm jan anpil lòt predikatè m konn tande ki ede m grandi espirityèlman? Kòman mwen menm pou m fè konn yon bagay pou m pa pataje l akoz de krentif lèzòm? Se poutèt sa mwen pran desizyon sa a, e ankò mwen salye nou trè fò, nou menm ki renmen verite, ki kwè nan Labib, ou menm ki se kretyen, e menm moun ki pa kretyen tou, mwen konnen kwè nan Labib piske yo konnen ke Bondye egziste e yo konnen ke pi devan, bon, gen anpil moun tou ki pran desizyon pou pi devan pou yo konvèti, sèke yo kwè nan Bondye. Se poutèt sa mwen pran desizyon mwen di ebyen fò ke mwen pale. Raple nou dènye videyo nou te fè nan menm liy sijè sa nou te di ke e pa kite w mouri pou w pa konn verite sa kote nou t ap pale de syèl la. Nou te di poukisa syèl la ble se paske li se dlo. Ebyen si l se dlo nou te montre nan jenèz premye vèsè 6 a 9 nan premye liv nan bib lan. pou nou montre ke si syèl la ble se paske l se dlo. Et nou konnen mye pase mwen, nou menm ki konn al nan rivyè, nan de basen dlo, nou wè a chak fwa ke kantite a, la densite ke nou konnen, loske kantite a rasanble an en sèl lye, ebyen nòmal, L ap vin ble. E se poutèt sa pisin ble menm ke kèlke swa depi gon kantite dlo li kòmanse transfòme li vin pa klè ankò l kòmanse ble lè w ap gade l. Ebyen se poutèt sa nou di syèl la tou rapidman lè labib di l rele dlo kanlè a e syèl li rele dlo anba lanmè e li te di e dlo kanba a rale kò pou pati sèk parèt ki se latè kote ke m chita la m ap pale avè w la. Ebyen, rapidman, Jun, rezon dèt videyo sa a se pou nou fè swivi pou nou di ebyen si n te wè sa nan lòt videyo a, ebyen poukisa kounye a nou pa ka rapidman nou kapab poze nou kesyon entèlijamman kote moun yo pase yo monte nan syèl la? O, pou nou pa di nan syèl la eskize m, an nou di nan lòt planèt yo. Se tousuit nou ap dekouvri yon lòt mansonj ankò piske nou kwè nan Labib, se Labib ki baz lasyans. Satan itilize l pou l kapab sot nou. Ok, ebyen si ke nou kapab rekonèt sa, nou aksepte syèl la se dlo, se sak fè li ble, se dlo anlè ki se syèl, dlo anba ki se lanmè, selon jenèz premye, ebyen kounye a rapidman nap di se yon mansonj, pa gen satine, Pa gen Jupiter, pa gen Mars, pa gen Mercure etc ke nou konnen. Ke yo anseye nou nan lekol, etidye gwo syans, panse nou gen konesans se poutan nou pa konn anyen nou a zewo. E sak fè la bib di, ou komanse gen konesans se lè ou komanse krent Letènèl des armee. Ebyen, konesans sa, sa nap pale avèw la mwen menm eske m tap konnenl sou ban lekol, se pa lekol ki tap janm aprann mwenl. Sa pou lekol aprann mwen te aprann mwenl deja. fè pakèt tout tan ap etidye, pèdi tan ap etidye mansonj. Chèf mansonj lan ki se Satan le Dyab, li itilize de moun pou kontinye kenbe nou yo, se pi gwo konplo ki kapab gen lan mond lan. Konplo pou manti pèp yo, pou mete nou lwen de Bondye. Paske yo konnen lòske nou kòmanse konprann verite sa yo, n ap santi Bondye pi pre nou e n ap chèche plis fidèl e pou nou ka gen plis fidelite avèk Bondye sa a. Ebyen, pou nou kontinye, pou nou pa fè videyo a twò long. Frères et sœurs, zanmi mwen, sè ke si jan nou di an, si ke anlè a se dlo, nou dakò avèk Genèse premye, ebyen, tou swit nou kapab di kounye a, kesyon entèlijanman n kapab poze, kote yo pase pou yo monte lan lòt planèt? Se jis map di w san pèdi tan mansonj, pa gen lòt planèt. Tout planèt sa yo ke yap site a se son dè demon, se son dè zespri demonyak. Jiska prezan m poko di w lan ki vèsè, men an avan, Pou video a pa tro long jan mwen di Si nou gade nan Acte premye Ok acte 14 alò Acte 14 Vese 12 A 13 E kontinye Wap wè kote apot Paul e Barnabas tap mache e preche, te gon foul ki te rele, paske se te, yo tap pote pawòl, yo te rele Pòl, Mèki, yo te rele e Banabas, Jipitè. E foul lan te rele yo konsa, lè yo te vin konnen lan popilasyon an, te gen de towo, si nou kontinye li vèsè yo, te gon prèt, ki te gen de towo pou sakrifye avèk idòl sa yo, yo chire rad sou yo, kòm yon, yo paske yo te resevwa sa kòm yon ensilt. pou yo, antanke sèvitè Bondye, pou yo di apateni avèk de espri demonyak. Epi yo te chire rad sou yo, e yo te kontinye ap preche pou yo di non, yo pa ta ka sa. Ebyen, petèt si yo te ka rele yo konsa, nou te ka di sa pa sifi pou nou di ke yo, e, sa pa sifi pou nou di se tout planèt yo se sa, non. An nou wè, w ap wè tèlman yo se espri, w ap wè, si, pa egzanp nan mond aktyèl la, w ap wè yo pale de prèt vodou, y ap pale de prèt. Eksetera, prèt, eksetera. Tout prèt se yon moun ki se yon ki reprezante yon espri, kap travay pou yon espri. Pa egzanp, mwen menm mwen pa prèt, menm se yon sèvitè. Men isifi ke m ta yon pastè, m pap gen pwoblèm pou yo rele m prèt, paske prèt, m ap preche ki sa, m ap preche pou espri m ap sèvi an. Menm jan m ap pale pou espri m ap sèvi an ki se Bondye, Letènèl dezame. Mwen se yon sèvitè k ap pale nan non espri an ki se. Letènèl. Ebyen prèt lan se li te sèvitè, li t ap sèvi Mèki e Jipitè. Ou ap wè yo te pote de towo pou yo te sakrifye a yo menm. Ok, ebyen si yo te, si yo fè sa, si yo wè y ap pale de prèt, se k sa montre reyèlman ke se son de zespri. E menm ke pa egzanp nou pa t wè vèsè sa. Ok, menm ke nou pa t wè vèsè sa. Si yo di, si nou wè la bib di anlè a se dlo, selon premye videyo a, ebyen nou tap gentan di ebyen pa gen lòt planèt rapidman tou, nou entèlijan, m pa moun ki pi entèlijan, e sa map di la se pa pas, se pa yon kesyon entèlektyèl, se pa yon kesyon eksetera eksetera, se le sentespri de Dye, se Bondye ki vle m revele l, e se sak fè m pran kran tou pou m pale la avèk nou, paske m konnen nou tap rele m dèfou, e sa m te panse. Men. Erezman, Bondye ban m fòs pou m di non, pito yo rele m fou kounye a, men mwen yo rele m tèt dwat anlè a nan syèl la lè Pitit lòm nan va retounen nan glwa li. Ebyen, jan nou di a nan Acte 14, vèsè 12 a kontinye, w ap konprann istwa Jupiter et Mercure ke moun yo t ap sèvi nan istwa apotre Paul et Barnabas. Ebyen, antanke gran apot, li te santi Sen Espril, menm jan jounen jodi an, si yo ta rele m sèvitè de mwen, se te ap yon gwo, pi gwo joumwen yo ta rele m. Ok? Ebyen, se jis pou m di nou, e, lemonn, pi gwo konplo ke lemonn kapab fè, se nan sistèm sijè sa yo ke yo nan ap trete a, pou ban nou manti, m di, ebyen, si. Le monde pa pè bay manti sa a. Yo gon rezon pou yo bay manti sa a. Ebyen mwen menm tou fò m gon rezon trè fò tou pou m demanti yo. Se yon nan rezon ki fè m pote sijè sa a pou ou. Pou m di ou non pa gen lòt planèt. Tout planèt y ap pale yo se son de demon. Se son de zespri movèz. Ok. E si yo se de zespri movèz. Yo ban nou yo pou nou res, pou nou onore yo chak jou nan bouch nou, nan lekòl depi timoun. Yo pa fè travay sa pou labib. Si ou imajine w se lèzòm depi timoun yo t ap anseye yo nan tout lekòl payen ou kretyen, ou kretyen pou yo t ap anseye nou labib jounen jodi a lemonn nou te ka gen yon mond meyè. Men y ap anseye nou de mansonj, pèdi tan, gaspiye anpil lajan. Edikasyon nasyonal nan tout peyi ok ap itilize anpil lajan pou sòt pitit moun yo, pitit pèp lan. E tandiske ki pa sèvi a anyen sèlman pou nou pou kenbe rezon an se pou kenbe nou lwen Bondye paske yo konnen lòske ou ta konnen verite sa yo enben ou t ap sèvi Bondye pi pre ou t ap fè plis efò pou w fidèl avè l epi lè l vini ou t ap sove plis enben objektif enmi an se pou nou plis nan nou menm pèdi ke posib enben e sa k fè Jan di konnen verite e verite a libere w lòske ou konn verite ou p ap Rete anba mansonj sa pou pèdi. W ap chèche konn verite chak jou paske gen yon sansasyon, gen yon gou ekstraòdinè lò ou konn verite. Ou santi w libere reyèlman. E m t ap medite sou sijè sa yo. Gen anpil lòt sijè toujou n gen pou n trete. Se poutèt sa m ap envite w, si w ta vle. Konnen plis de sijè sa yo, enskri nan kanal sa. Enskri, e patajel avèk lòt zanmiw yo pa kenbe verite a pou kòw, menm jan mwen fè mwen di sim kenbel pou kòm map tankou yon lanp anba kabann ou anba tab ki pap klere lòt moun, ebyen ou menm patajel avèk lòt yo pou yo konn verite a objektif lan se sa pou nou santi nou libere anba mansonj e pou nou santi nou pi prè Bondye pou nou konnen ke si anlè nou se dlo ebyen la. Toutan pa gen moun ki ka retire nou la a, e apa sèl Bondye ka retire nou kote nou ye la. Se sa k fè li di nan Sòm 19 vèsè premye, Le firmaman deklare la glwa de Dye. Ou ta mande kòman dlo a li menm li fè rete sispandi anlè a, e l gen kontak avèk tè a souple? Yon lòt videyo toujou, si w swiv kanal la w ap konn tout sijè yo, paske sijè yo tèlman anpil, e sa k fè m pa bezwen fè long videyo paske yo tèlman anpil m ap bay yon ti kras nan chak pwent nan chak pwent. Som 19 vèsè premye, le firmament ki segoula, eskize mwa, ki kenbe dlo a, e sa k fè yo di syèl la pa gen poteau men li kanpe, ebyen se laglwa de Dye, le firmament, le dome. Le firmament e deklare la glwa de Dye. Som 19 vèsè premye. Toutan nap resite yo. Men ki sa ki firmament? Ebyen eh se lèm ki e kenbe dlo a. Pèsonn pa kapab monte. Yon sèl fason pou monte. M gen pou m pran lòt videyo pou m montre w kle. Pou monte a. Ki kle Moise? Bon nou pap di Moise, menm ke lan sèl pasyon li te vin bay Jezi. Bon, sa son lòt istwa toujou. Ann pale de Eli, Enòk ki monte vivan. Apotre Paul ki monte nan twazyèm syèl la. Ok. Ebyen, nou va nou gen pou n bo kle sa. Ki kle yo te gen ki fè yo ouvè pòt pou yo monte? Pòt syèl la. Ebyen, pòt E pa la syans ki ka fè w monte. E pa la syans, se pa mansonj sa, se pa fize. E pa nan fize w ka ale nan Mars. Pa gen Mars, se son des espri. E mo sa yo sòti, w ap wè jedi, jou de la semèn yo osi, yo pa sòti, se pa, se, yo sòti nan non espri sa yo. Jupiter pou se jedi, ki se espri de la richès de la tè. Esak fè yo diw richès tout moun kap vann nanm yo pou gen lajan wap wè yo sèvi avèk espri Jupiter ou dot espri alye. Mercure etc yo chak yo bay yon wòl. Ebyen tandiske Mercredi pou Mercure, Samedi pou Saturne etc. Ebyen nou menm antanke kretyen nou pa kretyen ki pou fèmen je nou pou nap bwè sa lemond ap ban nou men se sa la pawòl de Dye ban nou nou bwè nou menm ebyen wap wè ke pase la bib pa rekonèt len de dimanch ki se premye jou jiska setyèm jou ki se samdi nan li pa rekonèt jou non jou sa yo li konnen de premye a setyèm pa gen lendi madi nan bib la ebyen madi pou mars se son de zespri chak jou. Yo manifeste pou yo kapab fè w onore l nan bouch ou chak jou. Ok, yon lòt ti se, yon lòt ti istwa m ap ba ou pou kapab pi byen konprann. Tout bagay fèt avèk la spirityalite. W ap wè ansyen yo te toujou bay pitit yo non ki onore Bondye. Ok, rapidman si nou ta pran Izaak, e mo ki pi pre laten n ta kapab di Izaki. W ap wè li di Izaki ki siyifi rir, plezantri, piske Abraram te granmoun, eksetera, yo pa t panse l ta pral fè yon pitit ebyen li parèt tankou yon plezantri nan zye mond lan, li yo ri l. Ok, si tout, bon, sa se pa yon istwa de non n ap fè men si l posib nou ka fè l tou pou nou montre w, tout non yo gen yon siyifikasyon. Men pèsonn pa fè anyen pou anyen. Ebyen non yo tou se ansyen yo te fè l pou yo te kapab onore Bondye chak jou menm lan. Rele pitit yo. Menm lè y ap rele pitit yo, madanm rele mari yo glorifye Bondye, mari rele madanm yo glorifye Bondye paske non yo gen yon siyifikasyon. Oke, Jewova se Senyè, glwa a Jewova, eksetera, eksetera. Se non yo sa. Ebyen, yo menm tou, malen ke yo ye, yo fè nou ap rele yo chak jou madi. Madi, ebyen, nou fè apèl avèk espri Mars. Mèkredi nou fè espri avèk Mèku. Jedi nou fè apèl avèk espri Jipitè. Eksetera pou yo kapab jwenn glwa a tou paske pa tout moun menm ke moun nan pa kretyen l pap aksepte pou l gen de non de demon nan bouch li. Mwen m wè sa dèja e pa paske moun nan pa kretyen pou l li pa livre l ladan yo tou paske se son de fiti kretyen ke yo ye. Yo renmen Bondye men desizyon yo poko ka pran. Epi yo pa tap aksepte piske yo konnen sa ebyen yo fè w onore espri yo san w pa konnen. Nou konprann? Bon video a tap tro long si nou ta pran pou pale la. Aksepte ti bout video sa a, asiste li. Jan mwen di w anko pataje l, enskri e bay yon lak afin ke pou w kapab bay yon like afin ke pou w kapab e enstantive mwen pou m kapab pale plis pawol Bondye pou l kapab atenn plis moun. Pataje l. Pase se pa yon video blag. Kel ye se video lavi. Ebyen si ou ede lot yo genyenl ou pap yon limyè ki anba tab osi wa komanse travay pou senyè. Ke Bondye beni ou, ke senyè a kapab baw plis angouman pou kapab konprann e tande e pou konprann. Fè rechèch, an nou bliye la syans lan nivo nou dwe bliye li. Dakò pou nou chèche la pawol Bondye. Tchao.